Bonjou bonswa medam e mesye non pam se zanmiw sèvitèw Christnel Jeanty jodia nou pral fèw viv sa ki pare pou prezidan Venezuela Nicolas Maduro selon deklarasyon Donald Trump li menm li fè li fè konnen genyen plis pase 30 lane depi etazini te fè dènye envazyon li nan peyi Panama. Ebyen menm sa ki te pase ansanm avèk ansyen diktatè peyi Panama ki se Manuel Antonio Noriega, ebyen se menm li menm ki ap pase nan peyi Venezuela. Nou pral ede w pou kapab viv tout sa k te pase nan peyi Panama apre poz la. Nap mande w si tout fwa w son moun ki poko abòne pou w abòne pou kapab.

Selon kèk abitan panameyen ki t ap rakonte aprè envazyon an te fin pase, yo fè konnen envazyon sa kite plis pase 120 mil fanmi nan lari, kote ke kay yo detwi. Envazyon sa li te fèt nan lane 1989 nan dat 20 desanm pou rive 15 janvye 1990. Envazyon sa te dire plis pase on mwa, presizeman 42 jou envazyon sa te dire, ki pa t gen lòt objektif se pou yo te kapab kaptire ansyen jeneral militè, e èks prezidan panameyen an ki se Antonio Manuel Noriega. Misye li menm ki te deklare Etazini lagè, jan nou tap swiv ke Nicolas Madullo te fèl. Jeneral sa se t on jeneral ki trè mechan. Misye te gen yon aksyon trajik li te komèt kote ke li pran yon manchèt li koupe kou moun, gwo vivan, tout moun ap gade sa ki fèt la. Epi li deklare aprè li di li menm li s on moun li mouri deja li pa pè lanmò ankò. Ebyen, sa te sisite gouvèneman ameriken an, a sèt epòk se te, se te prezidan e Jòj Waltè Bouch ki t ap dirije, pou yo te fè yon envazyon pou yo te kapab kaptire misye. Men se vre tou misye te gen plizyè ka lajistis pendente avèk yon pakèt lòt peyi. Pa egzanp, tankou Lafrans. Se youn nan rezon ki fè apre yo te fin kaptire misye, Misye te pase yon pòsyon nan kondena yo te ba li a 7 lane nan peyi Lafrans. Apre sa, li t ale kondane nan peyi Lèzetazini pou 40 lane. Men vi avèk bon konduit ke l te gen anndan prizon an, yo te remaka yon afè de 11 lane pou li. Lè se mwen di w Etazini te mobilize l sou yon pran sou yon lòt pou l te rive kaptire diktatè sa a ki se Antonio Manuel Noriega, ex militè, e se yon nèg ki pat leve ansanm avèk manman l jeneral sa nap gade la sa fè misye te mechan konsa misye te kenbe panama an esklav ok lèse mwen di nou etazini te voye plis pase 26 mil sòlda nan operasyon sa operasyon sa yo te rele l operasyon koz jis son operasyon ki te fèt nan lane 1980 ebyen misyon etazini se pou l te rive kaptire misye lèse m di operasyon sa pat osi fasil se youn nan rezon ki fè genyen 23. sòlda ameriken ki mouri. Antou te gen anviwon 26 sòlda, 205 sòlda ki mouri. Lòt sòlda yo, se te sòlda panameyen yo. Pase nou konnen ki strateji tout diktatè yo mete an plas, lè yo ap fè diktatè yo konnen gen peyi ki pap pran nan men yo, swa grand puisans oubyen lòt peyi ki nan alye yo pral saka yo. Yo pa fè ni 2 ni 3, yo di yo kreye lame oubyen yo mete lame an fonksyon di pou resgualda sekirite nasyonal. Men pandan yo konnen. Pòt bwa pa konn goumen ak pòt an fè. Ebyen nan 26 mil sòlda gouvèneman ameriken an te voye a, te gen sèlman 23 sòlda ladan yo ki te mouri. Nou pral gade kòman sa te ye. Bueno, jan nou te di w la, menmman parèyman sa ki te pase nan Panama se li menm ki pral pase nan peyi Venezuela. Pou kisa? Gouvèneman ameriken toujou renmen evite pou san koule. Se youn nan rezon ki fè yo te fè gouvèneman panameyen an anpil. pwopozisyon, anpil negosyasyon pou l te kapab kite pouvwa san bri san kont menm jan yon pason band tap fè l ansanm avèk Maduro la misye pat dakò. Bon finalman m pa konprann sa nèg sa yo gen nan tèt yo menm pou sa ki rele pouvwa. Ebyen lè yo wè pa gen lechwa, gouvènman ameriken di pa gen lòt altènativ ke an nou mete 26 mil sòlda deyò pou nou kapab demantle lame panameyenn nan epi lè nou fin demantle panameyenn nan kòm se pwen fò sa misye gen sèlman epi n ap kapab rive pran misye san pwoblèm. Ebyen vrèman travay la te di jan yo te anonse l la, yo te rive touye plis pase 180 epik sòlda nan lame panameyenn nan, anpil nan yo te al mawon tou, anpil nan yo tou te arete tou pou yo te kapab rive kaptire Manuel Antonio Noriega. Medam e mesye, mwen menm e sa pouse m a reflechi. Eske Nicolas Maduro ap kite plis san koule nan Venezyela toujou? E Trump di menm sa ki te pase Antonio Manuel Noriega, menm sa ki te pase Pablo Escobar, Chapo Guzman, se li menm tou ki pral pase nan peyi Venezyela. Se dènye deklarasyon sa ki fèt, fò nou sonje ke Maduro te gen jis. ka jodi a. La nap gade kèk ti imaj kote ke popilasyon panameyèn nan te kontan arive lame amerikèn nan nan peyi a malgre anpil te rete san kay, malgre anpil te pèdi lavi yo, malgre anpil te pran laflit men yo te santi yo pa kapab ankò, yo pat kapab reziste anba diktatè sa a ki se jeneral Manyèl Antonyo Nòryega. Medam e mesye, e se konsa bagay la te dewoule e anba nan peyi e Panama. Ebyen se menm sa yo prevwa tou ki pral pase nan peyi Venezyela. Nou deja ap avize w ke tout dispozisyon yo deja sou tab pou aji nan peyi Venezyela. Nou menm nap toujou la pou nou fè w viv imaj yo de fason an dirèk. E si w poko abòne, fè sa. Si w fè sa deja, pataje videyo a. Nou pwomèt ou n ap enfòme w kòman tout bagay ap evolye san manke okenn enfòmasyon. Mèsi a la pwochèn.